Fè foto misye kontan. Gen yon zanmi k atire atansyon m sou ak moun misye fè foto a. Moun misye fè foto a se William Gardner. Kiyès William Gardner ye? William Gardner misye se chèf yon seksyon anndan Minustah ki rele Réduction de la Violence Communautaire, RVC. Mesye sa t ap travay ann Ayiti nan Minustah e l te responsab seksyon Réduction de la violence communautaire, RVC. E lè m al gade dan lòt foto, mwen wè se pa premyè fwa Jean Charles fè tip de rankont sa yo, puiske. Justement m pral met yon lòt foto tankou la pa egzanp gad foto sa pou mwen byen klè sa se yon lòt foto kote ke misye te chita nan yon rankont deja avèk William Gadner. Jean Charles, Ou gen dwa l, ou yon zanmi Nasyonzini. Men fè gwo konferans, montre ou pral Nasyonzini eksetera, epi, bon kote ou ye kounya? Gen de moun k ap di de bagay gradyasyon, mwen pa konfime l. Gen de moun k al di nèg al manje al Thanksgiving avèk fanmi l, li di l deja efektivman li gen de fanmi Etazini. Pitit li ap viv Miami. Li gen dwa l wè fanmi l Etazini. Men lè pa egzanp yon lit konsa ap mennen ou kouri fè kout gidon ou di w al nan Nasyon Zini jisteman w al nan Nasyon Zini men w al rankontre yon moun ke w byen avè l zanmi w William Gardner. Pa fè sa kòmsi w ap endui pèp an erè. Mwen, ou wè sa, si gon grenn bagay ke m pa dakò, m pa dakò pèsonn moun endui popilasyon an erè. Ou wè moun k ap koute m yo la a? Suiv mwen, pèsonn moun p ap vin ban nou zanana pou Sizann. Yon lòt fwa ankò, malerezman, Jean Charles Moïse fè kout gidon. M ap reprann pou nou. Gen moun ki di misye al nan gradyasyon fanmi l. Pa gen prèv pou sa, pa voye monte. Dayè gen yon foto ke n mete sou pwofil avèk pitit misye a avèk kostim blan an. Sa a se yon foto ki pase lontan deja. Pa rale l. Ann tann pou n wè. Paske kanmenm pawòl la gen pou l pale. Men sèt istwa de kòmsi monte nasyon zini kòm paske depi nèg la di nasyon zini nan tèt li li pa bay eksplikasyon ou konprann li kreye yon bagay nan tèt li kòmsi li pral wè avèk sekretè jeneral li pral konprann li pral pote e pa vre Gadner se yon nèg ki te atè a la avè nou ayiti si l te anndan minista l t ap travay la li ta atè a la misye t ap woule la misye tèlman t ap woule te gen yon bagay fòmasyon ki t ap fèt kafoufèy jisteman. Lè m ale sou rad tele tele radyo tele karayib m al dekouvri atik la vwala men atik la men l la ok gon atik ok sa vle di ke William Gadner nèg misye wè fè foto a se w anplwaye minustah ke li te ok m tou di n sa pou nèg e pa paske w wè drapo nasyonzini paske nenpòt blan ka met kostim sou yo w konprann si nèg vle vin a blan. Ou ka ou ka met rele w blan epi w met kostim sou li. Makenson frem ou banm yon blan rapid. Banm yon grenn blan m fè l met kostim sou li. Sinon Alex sensiren ta bouke pale de bagay konsa. Bon misye plen blan k ap travay avè l. Ou konprann? Antouka bagay la e konsa l ye. Men pa o nivo w rive ou pa bezwen kòmsi ap fè ti kout gidon sa yo. Ou pa bezwen fè l ok. Nou pa benyen nou pa benyen nou pa benyen fè l ok. Nou vrèman pa bezwen fè l ok. Dakò? Paske nèg isit abitye al nan gradyasyon, oke. Gras a Delva al nan gradyasyon pitit li. E, kòman misye? Danton Leje al nan gradyasyon pitit li. Genyen e, kiyès ankò? Youri Latoti al nan gradyasyon pitit li. Sa vle di ke sa yo, nou pa bezwen mete l detay. Ou fè ba fò ou granmoun ou asime, eksetera. Men, Pou moun ki di misye al nan gradyasyon yo poko rive la ou poko konfime l nou poko gen enfòmasyon sofke nap swiv. Pou moun ki di misye al manje dend nan Thanksgiving ou pa gen prèv ankò men pou kesyon Nasyonzini an sa te enpòtan pou nou te presize sa pou ke jan nèg la di w li pral pote pwoblèm Ayiti Nasyonzini etc pa fè sa vrèman pa fè sa ok sa pa ladann menm sa vrèman pa ladann ou pa bezwen gade sa ok King Kino! Zanmi pam nou salye w ou konprann kino bon men yon nèg ki gen anpil blan tou si w benyen blan ou ka rele kino dayè kino se vrèman yon gwo gwo gwo gwo gwo gwo gwo gason ki fè sa don nou pa bezwen endui pèp la an erè ni monte fim emisyon sa pap pèmèt okenn fim pase ok sa vrèman pa ladan ok e. Nou pa nan sa ditou ditou ditou. Gen Edmond sou Edmond Edmond Supplice tou? Bon yo mete Edmond Supplice bo zil tou ok pa gen pwoblèm mèsi Deborah. E tou sa yo se konsa. Mwen m panse ke jodi an si n ap fè li fò n fè bagay la kòrèk san n pa bezwen monte fim fè ou konprann endui moun an erè fè may ou konprann. Sa pa gen pwoblèm ok. Ok sa gen konprann epi boko nèg ki dim abityèlman gradyasyon se an me yo konn fè li se pa an desanm mèsi anpil pou presizyon sa men sa li te trè enpòtan pou nou te pote presizyon sou foto sa pou nou di mesye sa w wè a se William Gadner ki se yon anplwaye minustah an Ayiti li te ye. Chèf seksyon rediksyon de la vyolans kominotè ok e ou vle mwen pran poz lan oubyen ke nap tounen epi nap tounen tout alè poum fini banm di yon ti bagay anpil moun ki rayi yon lòt moun ou pa gen enterè pou w gen lahèn nan kè w pou moun mwen menm mwen pa rayi pèsòn moun m pa gen tan pou sa se sa k fè m pa nan mouvman fanatik a pèsòn si gen yon nonm ki pa nan mouvman fanatik la e mwen menm. Chak moun ki devanm mwen gadel janl ye a mpa nan fanatik pèsòn moun se aksyon w yo map gade se yo m obsève se yo m evalye ou pa vle di anyen mwen se ksa wap poze kòm aksyon ki vle di yon bagay map reprann mpa fanatik pèsòn moun men chak aksyon w poze map gadel map evalye l map konprann li. Se aksyon w ki di ki moun ou ye. Se pa ou menm antanke tèl. Se kisa w fè a. E chak sa w fè, mwen obsève l, m analize l. Epi m fè yon konklizyon sou li. Mwen obsève l, m analize l, epi m konkli sou li. M pa gen fanatik a pèsòn moun e se sa m ap mande chak grenn sitwayen la. E gon verite ke m pral bay la jodi an pou pèsòn moun pa janm bliye sa. Dezole si m ap fè pèsonalite. Konba politik an Ayiti se pou yon ti moman ke l ye. M ap reprann. Konba politik an Ayiti se pou yon ti moman e se an fonksyon de ki pozisyon moun nan okipe oubyen ki enterè l genyen. Ki moun ki te ka imajine Jean Ismael Valestin, Arnel Belizaire, kiyès ki te ka imajine pou yon segond Eddy Jackson Alexis jodi an t ap pale pou Jovenel Moïse? Pèsonn moun! Mesye! M mande menm menm Eddy Jackson Alexis si l te ka panse a sa. E si m ap retounen bay egzanp nan tout manifestasyon ki te konn fèt. Mwen pèsonèl m pa t janm imajine pou yon segond Sa ta pral fèt. Enben ojodi sa k pase? Misye se sekretè deta kominikasyon. Il parle pour le prezidan, il parle pour le gouvernement. Jodi a sa yon moun pral di m la? Si mwen te vle fè dezòd m te ka retounen nan de achiv kote w tande pa egzanp Eddy k ap pale de Jovenel. Men ojodi sèt en sitwayen, fò l travay, fò l fonksyone, il a fè en chwa, il travay e l gen dwa sa. Ou wè nan politik an Ayiti si w al goumen pou moun e ou k ap wè l. Pa gade moun yo, gade aksyon ke y ap poze. M ap reprann, pa gade moun nan, gade chak grenn aksyon ke l ap poze, analize l, mwen, gade sa pou mwen tou. Lè m vin pale avè w nan radyo an la, pa di ke monchè Gary Henry se yon bon nèg, se yon gwo jounalis, se yon nèg kòmsi, non, ki gen konviksyon men pa fè l konsa. Gade egzakteman chak aksyon ke m ap poze, obsève sa m ap fè yo, analize l epi tire yon konklizyon. Paske isit, oubyen lòm an jeneral, li gen plizyè fasèt. Ou gen dwa etone pa egzanp bò lakay ou, ou wè yon nèg yo di w nèg sa, o misye s on janti wi, s on bon nèg wi. Chak maten l leve l salye tout moun epi l vire l al travay li tounen epi e moun misye al touye anba lavil la. Men w pa janm konnen l. Fè ti efò sa oditè pa m yo, moun k ap koute m yo, m ap reprann yon dènyè fwa. Se aksyon moun yo ap poze pou gade. Jodi a on nèg mèt madan evalye on Beauplan pa egzanp ka di Beauplan monchè Beauplan non ou mechan pa fè pa di bagay ou pat dwe di bagay konsa. Si on moun renmen evalye on Beauplan fò di monchè ou mechan ou pat sipoze fè deklarasyon sa. Si se bon m pa konn si Joly Odon gen fanmi si l gen si l gen pitit e ot m pa konnen men gen de on bagay on moun di. Sil te gen ma si nèg la te gen yon fwaye mwen gen enpresyon si gen de nèg si yo te gen fwaye gen de bagay yo pa tap di ni fè an ayiti. Erezman toi tu as un foyer Jean Ismaël Vadestin tu es d'accord? Men avan nou pran poz la m jis vle poze yon kesyon paske e alò m vle fon apwòch m pa Non m pa m pa repoze m kesyon wè maten an la m vin e pa kesyon tande mwen wè e kesyon Moise Jean Charles la li fon tole mwen jis vle mande tèt mwen E moun kap tande la yo, poukisa ayisyen pè blan konsa? Komsi depi yo tande pale de blan komsi bon nou boul yo boulvèse, poukisa ayisyen pè blan konsa? Non non, anvan w poze kesyon an vin avèk lide a. Non men sa m non e, tout pale anpil la se paske yo di Moyiz Janchal al nan Nasyonzini ki fè tout pale anpil sa. Non non non, yo pa di non, Moyiz Janchal di. Wi, se paske l di l al nan Nasyonzini. Tade tade tade, li di l al nan Nasyonzini, l al pote revandikasyon tèl bagay tèl bagay Nasyonzini ok li rive Nasyonzini l fè foto pou l moutre moun yo fè videyo ke l la vre li fè tout videyo pou l konfime moun yo ke l la vre epi apre l al fè foto avèk kiyès avèk William Gadner men sa l al di yo tande la avèk sa kiyès ki William Gadner nou di se yon nèg ki t ap travay nan minustah isit ki fonksyon l kounye a nan Nasyonzini gade sou Google w ap wè l non gade sou Google w ap wè l.

Li tap piblik tou dakò? Wi an prensip. An men ok. Sa vle di William Gatner.
Pa gen pwoblèm.
Kounye a la, sa l di yo se 2 bagay n ap di chak jou isi. Petro Karibe tout moun ap di l ke nou konnen pwoblèm nan egziste. Men, kan l di se nan Nasyon Zini, se kote blan l al pote plent kote blan, se ke. Ou kwè l te di pote plent? Non sa t ap pi grav wi li di l. Non li pa di pote plent. Men jan l vle fè apwòch la se kòmsi l al pale blan, l al esplike blan sa k ap pase. Malgre la, malgre la kòmsi mwen pa bay tout enpòtans sa anndan peyi a, lè m di m pa bay Petrocaribe pa gen twòp enpòtans ke l bay, men kòmsi kèlke pa nou, ke moun k ap sipòte yo, ke moun ki pa vle wè Moyiz Janchal yo antre parantèz, li vle di al kote blan gen yon bagay ki ka fèt. Poukisa kòmsi tout tole sa a? M anvi konnen poukisa tout tole sa poukisa depi yo pale de blan gen ayisyen kòmsi gen pwoblèm avèl paske èske se blan ki bouchon an èske se blan ki bout la donk li dil se a li menm donk li menm poul vin bay eksplikasyon jiskaske li vini pwouvel le kontrè wè sa m pa fè kenn apwòch sou li se paske m renman ap tann Moyiz Janchal jiskaske vini pwouve le kontrè donk vwala vwala donk li tal nan nasyonzini sa l tal regle m. Paske Moïse Jean Charles se kanmenm son ansyen kandida a la prezidans, se yon dirijan yon pati politik. Mwen vle jis vle tèt mwen si se yon lòt aktè politik ki te di bon l al nan Nasyon Zini èske se kon sa sosyete a jan m wè kòm si tout moun ap ekri atik sou Facebook èske se kon sa yo t ap wè l si se yon lòt si te Edmonde Supplice Beauzile ki te di l si te Clarens Chélois ki te di l. Non yo pa konn ale yo menm. Non si se yo ki te di l. Non pa gen si nan analiz pa gen si. Non si se yo ki te di l. Non pa rale si. Non.
Non e fè, se fè yo. Non, non. Pa di si, pa rale si. Se an fonksyon de pwa moun nan. Non, pa rale si, tande. An fonksyon de enpòtans li. Non, non, non, non, non. Pa rale si. Se fè yo pou mete. Pa sipoze di se mwen, si mwen menm, si ou menm wale. Ok, kounya banm pran egzanp. Pa rale si, rale fè. Ok, banm pran egzanp avò.
Mwen wè Matyas Pyèmaten, li di. Li te chita avèk anbasadè ameriken an nan yon reyinyon te gen reprezantan OPL, Fusion te la, Clarens Renois te la, mwen kwè li pale de Anacastie Jean Hector ki te la, pa gen tout tole sa. Ki tole sou kisa? sou tole komsi Anbasad Amerik èske se vre? Anba anbasadè ameriken ri chita avèk yon moun eksetera epi se bon. Non konsa Sa vle di bagay an lè w gade Matyas an di Matyas se yon nan ki te nan do Jovenel alò Moyiz Jan Chal fè pa ansyen kandida ala prezidans ki pral deziste fè kanpay ak Moyiz Jan Chal men li vin fè koub li fè la l ale nan bay la Jovenel Moyiz piske se se se se moun pa l li ye tou. Non anbasadè a rankontre a moun a pati politik li rankontre a pati politik. Non kounye a men sa m vle gade M vle gade nan sak gen la Matyas Pyè pa yon aktè ok Matyas Pyè pa yon aktè sa vle di se pa premye moun si anbasad amerikèn te vle chita avèl yo tap rele poukisa l pa gen tole sou Matyas Pyè eske Moyiz Janchal jodi a kòmsi se paske se nèg Milos se paske se yon nèg andeyò kòmsi tout tole sa yo Moyiz Janchal lidè politik ansyen kandida la prezidans pa kay nan nasyon zini m vle sa m vle m vle sosyete a moun kap ekratik yo mwen vle sosyete a banm yon ti repons sou sa tou senpleman. M pa kwè gen okenn moun ki di. Non, 47 65 56 76, ban mwen ti repons. Tande, tande. Ipokrizi sa a fò n fin avèk nan sosyete a. M vle, sa m vle konnen, èske se paske se Moyiz Janchal ki pale a ki fè se pwoblèm nan? Oubyen si se yon lòt lidè l te ye, èske l t ap menm bagay la? M anvi konn sa. Pa gen si, pa rale si. M anvi konn sa. Non, pa met si nan analiz ou, pa rale si. Non, kòm poko gen lòt.
Kòm se Moïse Jean Charles, m'en rete nan Moïse la. Ki sa pwoblèm nan nan sa? Nan analiz pa gen si. Tande, tande. Nan analiz pa gen si. Ou gen de fè epi ou analize fè a. Pa gen si. Ok? Sa vle moun, sa vle di ankò? Non, non, non. Tande, tande. Al nan Nasyon Zini pa vle di ou al nan tribin Nasyon Zini. Non, non, non, non, non. Pa gen si.
Tande. Lè yon nèg di ou li pral nan Nasyon Zini, li pral pot plent, li pral. diskite avèk avèk eksetera jisteman konferans sa la e jisteman konferans de près sa la li pral nasyonzini eksetera bon bon bon bon ann fèl pi senp ann ann tande pa egzanp deklarasyon kel te fè lap lap mye sa w panse? Donk m pa nou pa gen tande m pa gen pwoblèm avè deklarasyon l pral di gen de moun ki tout moun ekri atik e an tout atik yo yo soti nan nò yo soti nan nò mwen konprann e m gade kote yo soti m konn tout moun ki ekri yo se de moun ki nan do Dyedòn se de moun ki nan do Fetyè Wè m asime responsablite m pou m di l ok. M pa vle yo fè moun sa. Jiskaske l pwouve m lekontrè. L ap pwouve m lekontrè m ap di m woy m pa nan pa w ankò m ra w pou lavi. Men fò m bay benefis di dout la. S on ansyen kandida, on ansyen senatè de la repiblik, majistra 3 fwa, dirijan on pati politik. Kisa k pwoblèm nan nan sa? Kisa k dilèm nan nan sa? Apa Anèl Belizè la, l ap dirije on pati politik? Èske li pa ka chita ak nenpòt moun? Tout lòt moun li si kach tak nenpòt lòt moun kan se moise son problèm manvi konnen sal ye manvi konnen sal ye m vle yon moun banm explikasyon sal ye mwen menm e mwen menm map vin la jou m pwouve jou m wè se blofe moise tap blofe moun mwen se premye nèg kap anfas moise jochal. Ban nou al tande kisa konferans lan te di m si ke konferans lan la e bann chache kisa konferans lan di ou pa ka di w ale monchè poukisa fò w la a Yanel. Bon, ann gade sa konferans lan di.